Guys m salye nou m salye nou m retounen m retounen m retounen m panse ke se tan si nou tèlman gen aktyalite nou tèlman gen bagay pou nou ban nou li enpòtan ke piblik lan okouran de sa kap pase la li enpòtan pou nou retire piblik lan nan fè nwa ebyen jisteman se sa ke yo pa vle se sa ke yo pa vle. Yo pa vle pou nou ap enfòme yo. Yo pa vle pou nou ap eksplike sa k ap pase la. Ebyen jodi a la gras a rezo sosyo yo, gras a teknoloji an m panse ke gran pakèt bagay n ap pale. Nou toujou tande y ap di w ke Ayiti gen lò, Ayiti gen petwòl, e gen anpil etid ki konn ap fèt yo toujou di w ke Ayiti gen lò, ok, Ayiti gen gaz. Men sèt fwa si li konfime. Li vrèman konfime Yo fè w konnen ke Ayiti nan moman sa e gen yon konpani Kanadyen jisteman ki apèn sot fè yon gwo rechèch kote ke yo montre w ke pou gaz ki gen an Ayiti la nan moman sa ebyen Ayiti ta peyi ki gen plis gaz nan tout Karayib la nèt. Yo fè w konnen ke pou gaz ki gen an Ayiti nan moman sa la ebyen wè pa rapò a Venezyela. Nou konn Venezyela se youn nan pli gran richès de tout sa ki gen rapò avèk gaz nan lemond. Ebyen, yo fè w konnen Venezyela se ta yon ti grenn sab devan gaz, petwòl ki gen ann Ayiti. Donk, mezanmi, sa m ap di nou la se si ke li fè tout Ayisyen kontan. Men. Kote ke li se yon pwoblèm, pa bliye ke tout kote ki gen richès, tout kote ki gen lò, tout kote ki gen dyaman, ebyen, Mesye Sam, Lèzeta, anwo an, ebyen yo toujou la. Yo toujou la e yo pap lage l. Ebyen, jodi an la, tout sa map di nou la, se son de pawòl serye M pral ban nou sit lan, paske m konnen nou menm Ayisyen nou tout sak yon moun ap di yo tou nou toujou bezwen prèv. M pa gen pwoblèm. M pral ban nou sit lan n ap gen chans pou nou wè l. Ebyen, efektivman, se serye Ayiti chaje avèk gaz, chaje ak gaz serye ki ta dwe, ki kapab devlope peyi an. Men. Ou konnen deja, mesye entènasyonal sa yo, yo bloke Ayiti. Yo bloke Ayiti, yo di ou fò konnen pèp sa, y ap kenbe l nan fè nwa. Toutotan pèp la rete nan, toutotan pèp la iletre, toutotan pèp la pa okouran, ebyen li fè afè yo. Se sa ke y ap esplike ou se son lè sekrè deta. E fim kanadyen sa ki te fè rechèch sa, lè l fin fè rechèch lan, lè yo fin dekouvri tout gaz sa yo ki gen ann Ayiti, ebyen, pou yo menm, se te yon katastwòf. Se te yon katastwòf, se te yon bagay waw, manyifik! Paske yo gentan wè kote ke yo pral anrichi yo. Men, li pa bon pou pèp la, yo pa vle pèp la konnen. Ebyen, se pa pa aza ke nou wè Lèzetazini, Toujou gen èy li sou Ayiti. Se pa pa aza. E etid sa ke m ap esplike nou la, se yon bagay se pa jodi an, se depi sou jis avan desè Papa Dòk, jis avan Jean Claude Duvalier te mouri, ebyen tout bagay sa yo te gentan ap pale deja. Depi plizyè dèza, depi plizyè ane deja. Ou konprann? Te gen yon gwo, gwo, gwo depo idwo, idwokabir an Ayiti. Donk. Sousòl nou an ranpli ak petwòl. Avan la chute de Divalye, ebyen bagay sa yo te gentan ap pale pa rapò a petwòl sa yo ki gen an Ayiti. Pi nou raple nou trè byen, an 2004, e sou Aristide, ebyen Lavalas te okouran de bagay sa tou. E mesye Lavalas yo te, fanmi Lavalas te okouran. Donk yo menm yo te mande pou gen de rechèch serye ki fèt pou yo te ka eksplwate min sa yo ke nou menm Ayiti genyen, ou konprann? Bon, selon syantifik Ginette Mathurin, il a, misye te byen presize ke Ayiti se yon rezèv li ye pou Lèzetazini. Sa vle di ke pou gaz, pou gaz ki gen ann Ayiti la, pou petwòl ki gen ann Ayiti, ebyen Lèzetazini deja okouran, ebyen pou yo menm, yo gentan fè Ayiti tounen yon rezèv de petwòl pou yo. Sa vle di ke lè map di mesye sa yo mechan, yo mechan tout bon. Yo kenbe pèp la nan etal ye la, yo kreye enstabilite nan peyi nou an jan yo vle, yo mete prezidan yo vle ok. Kounya la yo kenbe nou nan grangou, yo kenbe nou nan anbago, yo konnen Ayiti gen kapasite poul ta bay tèt li, non sèlman li te ka bay tèt li manje, Ayiti gen kapasite poul bay le mond antye manje avèk petwòl. Se sa! Donk, jodi an la, jodi an la, yo pran Ayiti, yo fè Ayiti tounen yon rezèv pou yo, yon rezèv dò, yon rezè, yon rezèv petwòl. Se sa k ap pale la, mezanmi. Donk, se serye. M panse ke ou menm k ap gade, k ap gade videyo sa a, e, nan, anpil fwa nan mòn, nou konn ap wè timoun yo ap, konn ap fouye twou, pandan y ap fouye twou an, pouf! Yon vum gaz vole. Epi tout sa yo se richès Haiti genyen. Nou chaje nou chaje gaz vrèman. Ok te gon antrevi m pat konn si nou te gen chans gade entèvyou sa nan radyo metropole 12 janvye 2008 te gon syantifik ki rele Daniel Ginet Mathurin ebyen li te afime ke sou sòl ayisyen an te rich an Hydrocarbures, sa vle di avèk gaz. Donk, m panse sa se son dè bòn nouvèl ke pèp ayisyen dwe konnen. Paske, poukisa m ap di nou sa jodi an la? M kapab pale nou de lòt aktyalite yo. Men, jan de nouvèl sa yo, li se dè nouvèl tòp sekrè yo kenbe pou yo. Yo pa vle pou pèp la okouran. Yo pa vle pou pèp la soti nan, nan, yo pa vle pou pèp la. konnen sa kap pase la tout otan pèp la nan fè nwa li pi bon pou yo donk nou menm se devwa nou se devwa nou pou nou fè yo konnen sa kap pase la ebyen daprè rechèch lan ke nou pral gen chans pou nou wè anba sit lan ebyen yo fè w konnen ke ayiti gen apeprè pli de 20 sit pli de 20 sit petwolye an ayiti gen pli de 20 sit Petwolye an Ayiti gen plis de 20 gwo sit petwòl an Ayiti, men yo konsidere gen 5 ladan yo, alò 5 sa yo se ta de choz ekstraòdinè. 5 gran sit sa yo, eben, se ta de sit ki vrèman enpòtan pou Ayiti e pou tout Karayib lan, e n ap di pou lemond, paske e valè ke yo estime sit sa, eben, son bagay ki ka Bon, yo konsidere sit, yo konsidere pou valè petwòl ki gen an Ayiti, ebyen pa rapò a Venezyela, yo fè w konnen ke Ayiti se kankou yon teren de je olenpik pa rapò a Venezyela ki se yon ti pisin. Ou imajine yon ti pisin wi se sa k Venezyela pa rapò a sa k gen an Ayiti la. Yon teren de je olenpik. Ou imajine kòman sa gran. Ebyen, m kapab, nou kapab wè sa. Donk, mezanmi, se son de bòn nouvèl pou peyi an. Yo fè w konnen ke Repiblik Dominikèn genyen petwòl tou, ou konnen se vwazen nou, men, pou petwòl ki genyen ann Ayiti la, Repiblik Dominikèn pa menm ka parèt. Dayè, gouvènman dominiken an konn sa. Se yo, se youn nan rezon ki fè ke lè w wè y ap bat kò yo konsa, tanzantan, w wè yo toujou ap antre kò yo anba vant nou. Paske gen yon pakèt sekrè deta yo konnen ke nou menm gouvènman pa nou an timinman kòmanse konnen wi. Men, gouvènman sa yo tèlman se de gouvènman kowonpi, se yon pakèt gouvènman yo achte, an bon kreyòl se de gouvènman san fi, san, san pidè, se yon pakèt gouvènman ti sousou. Donk, pou yon ti kal kòb. Et kob nou gen nan peyi sa nou te gen nou gen kob pou nou pou nou pou nou man. Jan de rapò sa yo, yo pa vle kominikel avèk pèp ayisyen an, yo pa vle gou kominikel avèk gouvènman poukisa paske yo konnen ke ayiti son peyi nwa, son peyi pèp nwa, son peyi an bon mo son peyi nèg byen ke ayiti deja make listwa men yo pa vle ayiti kontinye ap fè gòl ou konprann, yo pa vle ayiti ke ayiti Gen kapasite pou l ede yon pakèt lòt peyi yo pa vle. Yo konnen Ayiti gen tout richès sa yo donk y ap fè tout posibilite yo pou pèp ayisyen an pa okouran de sa paske si pèp ayisyen an konsyan de tout richès sa ki genyen ann Ayiti ebyen pèp ayisyen ap vin gen yon two gran puisans lakay li. Ou konprann? Sa se rèd donk. Se kòm si pou yo menm, pou yo menm yo pa vle bay Ayiti tout, yo pa vle bay, yo pa vle pèp ayisyen konnen ke l gen tout richès sa yo, tout lò sa yo, tout petwòl sa yo. Paske si yo fè l, se kòm si y ap rann, y ap bay Ayiti twòp glwa, y ap rann pèp ayisyen an two fò, y ap bay, y ap rann li two, two, two, two pwisan. Ou konprann? Donk pou yo menm se yon ka, se yon erè lapye. Deja ke Ayiti se yon pèp nwa. Ou konprann?